Fè maji se pa yon bagay ki fasil. Fè maji se yon bagay ki depan de desizyon pèsonèl. Li pa depan de lòt moun, li depan de ou menm. Maji ou byen mistik depan de fòs espri k ap viv nan ou menm lan. Poutan ke ou menm ou devlope ora ou, ou byen ou devlope espri ki kache nan pwòp ou menm nan, ou gen plis posibilite pou ke ou reyisi nan sa ki rele mistik. Mwen te di nou ke eh, pou ke nou devlope ora ou,

UM, Clean Room, Se yon nan bagay k ap pèmèt ke ou menm ou devlope ora ou lakay ou. Sa k ap pèmèt ke ou menm ou gen anpil enèji. Fòk ou medite anpil tou. Sa kapab ede ou epi gen kontwòl nan sa ke ou menm w ap manje.

Nou pa kapab reyisi. Paske mistik se yon bagay ki delika. Se yon bagay ki mande anpil obligasyon. Fòk ke ou bay tout sa ke ou menm wap fè nan mistik lan gran enpòtans. Si ke ou menm ou pa bay li gran enpòtans, ou pap janm ka reyisi nan mistik. Mistik pèmèt ke ou menm ou pwoteje tèt ou kont sèten fòs malefik, kont de movè zespri ke yon moun kapab voye atake ou. Gen moun ki rantre nan mistik pou yo fè de tro choz ki gen pou wè avèk bagay. Malefik. Men pa w kont, gen moun ki antre nan mistik senpleman pou pwoteje tèt yo avèk pwòp fanmi yo. Nou pa ka di w ki chemen pou w pran. Sa depan de ou menm. Se sa k fè dèy odebi, nou te di w sa. Nou te di w ke fè maji depan de desizyon pèsonèl ou. Paske, se ou menm ki pral konnen ki sa k ap bon pou ou ak ki sa ki pap bon pou ou. Fòk nou pa bliye, le karma existe. Pa janm bliye, tout sa ke ou menm ou fè de mal nan mistik ap retounen vin jwenn ou 3 fwa pli. Tout materyèl ke ou menm ou ap itilize nan rityèl oubyen nan mistik, se ou menm ki akimile oubyen se ou menm ki dwe akimile seri de enèji pozitiv ki pou bay fòs a sa ke ou menm ou ap fè an. Ki pou pèmèt ke travay ou ap fè an reyisi rapid. Pou ke tout materyèl ke ou menm ap itilize ranpli de enerji pozitiv ou byen ranpli de fòs ou sipoze achte yo dabò. Lè ou fin achte yo, fòk ke ou dezenfekte yo. M di dezenfekte se paske Lè ke ou menm w achte bagay lan, ou pa konnen konbyen de men ki touche l avan ke ou menm ou achte l. Lè y ap depoze l nan boutik ezoterik lan, ou pa konnen kiyès ki touche l. Ou sipoze libere l de movèz enèji ki kache ladan l. An un mo, oubyen nan pawòl mistik lan, ou sipoze pirifye li dabò. Lè ke ou menm ou fin pirifye li, se lè sa a nou pral bezwen sa ki rele konsakre, fòk nou konsakre li. Lè nou di konsakre an, se ta di ke ou pral repete de pawòl ki pral oryante materyèl sa a. A travay ke ou menm ou pwal fè yo, ou pwal remèt li a de zespri benefik ou byen malefik. Sa pwal depan de ou menm. E sa k fè nou te diw ke mistik depan de desizyon pèsonèl ou. Gen moun ki chaje ou byen konsakre yon materyèl.

Lè ke ou menm ou gen yon ponya nan men ou, oubyen yon epe nan men ou, sa fè anpil movèzespri pè apwoche ou. Epe an oubyen ponya an pwal gen pwisans ladan an, swivi de zè ke ou menm ou pirifye l e konsakre l. Jounen jodi an, nou pote videyo sa pou ou pou nou montre ou kòman ou kapab pirifye epi konsakre yon enstriman mistik pi patikilyèman yon ponya. Pou ke ou menm ou konsakre ou pirifye yon enstriman mistik, kisa w ap bezwen?

Li gen 5 pwent. Donk, nan 5 pwent yo, nou wè lansan an ki reprezante lèr, dlo an li menm ki reprezante eleman dlo, le feu, epi tèr. Chak eleman yo, eksepte le feu, nou akonpanye yo de yon. Balèn, poukisa? Paske balèn nan se yon nan eleman lè ke li menm li la lò fè rityèl esplike ou menm ou bezwen deja. Ou di apa zo pou l ba ou sèvis paske bouji an rale tout espri yo. Se sa k fè nou toujou di yo ke lè w fè rityèl fòk ou gen yon zam tankou ponya a ki pou defann ou paske dè ke ou alime yon bouji, movè espri kòm bon espri deja a la dispozisyon pou ke ou menm Ou di yo sa ke ou menm ou bezwen oubyen sa ke ou menm ou bezwen fè. Diouman ke ou gen zam sa, ponya a oubyen yon bagèt majik, sa ap ede ou lite kont move espri ke ou pa bezwen yo. Se sak fè nou menm nou akonpaye chak eleman de yon balèn paske balèn sa ap pèmèt ke Chak gwoup despri ki egziste nan yon gwoup, nan yon eleman de la nati, ap enterese vini nan sa ke mwen menm map fè an paske bouji an atire yo. Donk, jan m di an, Nou wè tout eleman n ap bezwen yo. Kounye a, ki sa ke nou menm nou pral bezwen fè? N ap trase pentagram nan epi nou plase eleman yo jan ke nou wè m nan. Mwen plase yo la. Lè ke ou menm ou fin fè sa, ou mete ponya nan mitan. Pentagram nan. Nan pou fin fè sa, ou pral itilize yon priyè pandan ke ou byen plase lakay sa yo. Ou pral itilize de dwèt sa yo. E pi, ou pral fikse yo. Ou pral fikse yo sou Kounya si ou menm se yon moun ki deja gen yon bagèt majik, ou ap fikse bagèt majik lan sou li. Epi ou pral repete pawòl ke nou kite nan deskripsyon videyo an. Lè ke ou menm ou fin fè sa kounya, pou ke Ou byen prikrifye li. Ou pral itilize chak grenn eleman yo. Ou sipoze komanse dabò nan lèst kote ke eleman lè a kache. Ou pral pale avèk tout espri ki nan eleman lè a pou ke yo chaje ponya sa a, oubyen epe sa a. Tout enèji pozitiv ke yo menm yo genyen pou nenpòt travay wap fè pou ke yo reyisi epi tou pou l sèvi w kòm sekirite. Lè w pral fè sa, ou sipoze pran ponya lò wap pran ponya wap pase l Nan lafime ke lansan an ap bay lan. Epi, ou pwal kenbe ponyen an nan men goch, ou leve li anlè, epi ou ap resite priyè a nan lèst. Lè ou fini koulye an, ou pwale nan sid, ou pwal pase epe an. sou eleman feu an 3 fwa epi ou resite priyè sa. Priyè ke mwen mete an ba nan videyo an, fok ou fok ou fè sa trè byen. Le ou soti nan lèst pou ale nan sid, ou pral ranplase Lès pa sid, epi w ap ranplase espri ki nan sid yo pa espri ki te deja nan lès yo. Sa vle di ke fòk nou byen konprann sa. Lè nou nan sid, n ap pale avèk espri ki nan sid yo. Nou pral fè sa nan tout eleman yo. Nou pral fè sa nan tout pwen kardino yo. Donk, lè ou soti nan sid, ou prale nan lwès ki gen pou wè avèk dlo a. Ou pral pran dlo ki nan kalis lan, ki se dlo beni. W ap aspèje li sou sa. Epi, w ap bay fas ou nan lwès, w ap mete l nan men goch, epi w fè menm bagay lan. M pral pale avèk espri ki twouve yo nan lwès. M pral mete non chak espri yo pou nou se jis pou ke nou menm nou fè sa trè byen. Donk, nou pase l nan eleman dlo, eleman fe, eleman lè, koulye a rete nou eleman tè. Eleman tè lan. Nou pral pwan ki se yon sèl fen konsakre ou byen ou kapab itilize tè konsakre. Epi wap fè menm bagay la ou kenbe nan men goch epi ou fè menm travay la. Lè ou fin fè sa koulye a. pou bay li plis fòs pou ke li sèvi w pli byen, sitou si n ap fè gwo maji nwa, nou prale nan yon simityè, n ap chèche yon kav ki vid, nou ploye li. nan yon mouchwa nwa oubyen si nou genyen kote nou metel se ta di ke nou genyen yon bagay ki rezève pou li nou metel nan kav lan ap fè 7 jou apre 7 jou sa Wal pranl. Epi ou pwale nan kafou. Wap anterel. Wap kitel fè 7 jou anko. Epi ou pran pwaya sa wal avèl. Avan ke ou menm ou retirel nan simityè. Ou pwale nan pye bawon. Wap simen kleren. Li pral pale avek baron pou remèsye l. Ou prale nan kafou an pou fè menm bagay lan. Sitou se sware l ap ye. Wap pale avek mèt kafou. Paske lè swa se mèt kafou kap ouvè banyè an pou ou. Wap pale avè mèt kafou wap jete klere li pou remèsye li pou tout fòs tout enèji ke li menm li mete nan sak ou lèw fin fè sa ponya li pral sèvi ou pa fè mal avèl fè du byen toutan ke ou menm ou fè byen sa pèmèt ke ou menm Gen gran rekonpans nan men tout gran espri ki nan laj. Konsa tou, w ap ka viv anpè, pitit ou ap ka viv anpè. Fòk nou pa bliye, lemal se yon bagay ereditè tou. Si ou te konn fè mal, li ka suiv tout pitit pitit ou. Nou eseye fè byen, konsa. Nan trouve rezilta nan men tout gran espri k ap viv nan nati. Jan nou pirifye e konsakre ponya a, nou kapab konsakre e pirifye nenpòt eleman mistik ke ou menm ou pral sèvi avè l pou fè travay ou. Si ou menm ou parèt sou chèn nan pou lapremyè fwa, Pa ezite abone w. Paske avek kilti lakay wap aprann anpil bagay. Si w te la deja tou like, partage, komante. Paske se nou menm ki fè kilti ye sa l ye jodi an. Avek nou menm kilti lakay. ap kontinye pwogrese. Mèsi.